Kisa vajinis lan ye egzakteman? Se yon sòt de reflèks ke vajen moun lan genyen pou l fèmen konplètman dè ke yon bagay eseye penetre l, ke se swa yon peni ou dimwens nenpòt sa l te ye a. E menm egzamen jinekolojik konn sanse enposib nan ka sa yo. Sa ki vin fè ke ou konn wè kòmsi lè yon bagay eseye rantre nan je w, premye reflèks la se fèmen je w. Donk se menm jan pou vajen moun ki soufri vajinis yo. Dèk yon bagay eseye penetre l, li fèmen konplètman. Sa ki vin fè kòmsi moun ki soufri bagay sa a, yo pè fè bagay paske yo gen plis doulè ke plezi. Se nan fòse pou peni antre. Sa ki vin fè yo pa gen okenn enterè nan fè bagay e menm fè patnè yo panse pafwa ke yo frèt. Kisa ki lakoz vajinis? Fòk nou konnen ke moun ki gen bagay sa yo se pa, yo pa gen okenn defòmasyon nan pati jenital yo. Yo nòmal tankou tout fanm. Sof ke chak lè yon bagay antre oubyen ap eseye antre nan vajen yo, li fè yo mal on ne peut plus. Donk sa ki ka lakoz sa? Youn nan faktè ki ka lakoz sa se ke moun nan pa konn kò l. Se jan de moun kòmsi ki pa janm eseye gade bouboun li nan glas, pran yon glas met devan l epi gade kòman bouboun li fèt. Li pa janm eseye mete dwèt li ladan l yon fwa pou konn kòman l fèt, pou konn kòman l fonksyone. Ki pa menm janm eseye itilize yon tanpon batonè, kòmsi pou ta eseye mete l anndan. So li, li, li, s on pati li konplètman bliye nan kò l, ki l konplètman neglije nan kò l, pou yon rezon ou yon lòt. So li vin pa gen. okenn kontwòl sou li, li pa konn kòman l fonksyone, li pa konn kòman l fèt ditou. Donk sa ki vin fè li panse ke li petèt gen yon ti tou tou piti, ou di mwens epè, imèn li twò epè e ke ti tou l genyen an bare konplètman, pa gen anyen ki ka travèse l. Paske li pa janm eseye manyen kò l, li pa janm eseye konnen kòman kò l fèt, kòman bouboun li fèt, kòman kòmsi pou, pou, kòman li fonksyone, tout sa yo. So li pa janm pèdi tan l al gade kòman l fonksyone. Donk yon moun ki nan sitiyasyon sa a ka sòti ladan l fasilman. L ap jis, se jis kòmsi konnen ke sa s on pwoblèm e wè yon seksoterapet pou fè yon terapi pou li epi. sa ap regle byen fasil. Dezyèm bagay se kòmsi apreyansyon moun nan genyen pou l fè yon timoun. Dezyèm bagay ki ka lakoz vajinis. Se jan de moun ki toujou ap poze tèt yo kesyon, kòman yon timoun fè sòti nan ti tou zui li tou sa l wè a? Èske, kòmsi ki jan doulè fè pitit ye? Èske li pa imajine kòmsi on timoun janl konn wè yon timoun nan ka sòti nan ti kal tou sa wè a donk li tèlman pè li tèlman reflechi ak sa kòl vin reyaji kòmsi non non vin kòl vin gon reflèks de defans yn fwa ke on bagay ap eseye rantre nan bouboun ni li fèmen konplètman so kòl vin reyaji avèk sa bouboun ni vin reyaji avèk sa tou e si tout fwa yo fòsel rantre l ap fè l mal anpil anpil. Twazyèm ka kote yon moun soufri ka soufri vajinis se lè ou te viv yon vyòl pa egzanp ou di mwens yon yon twomatism fizik yon bagay fizik yon bagay ki te rive w ki twomatizan sa vin fè ke pati jenital ou vin Poukisa m di pati jenital? Sa vin fè ke bouboun ou vin kòmsi reyaji jan m di nou an nan yon sistèm de defans. Donk moun sa, l ap jis wè yon seksoterapet k ap endike l ki jan de terapi pou l fè pou l travèse pwoblèm sa. Donk kounye a ki solisyon ki genyen? pou yon moun ki soufri vajinis. Vajinism. Premye bagay yon moun ki soufri vajinis ap fè se aprann konn kò w. Aprann konn kòman kò w fèt. Aprann konn kòman kò w fonksyone. Pran yon glas, met devan w. Gade kòman bouboun ou fèt. Gade kòman li ye. Eske l gen defòmasyon? Eske l gen bagay ki pa mache ladan l? Eske manyen l, manyen l, mase l, fè masaj pou li, bay sa yo. Detann misk li. Eseye mete dwèt ou ladan l pou wè si l rantre, sa k pase, èske gen yon bagay ki pa mache. Eseye itilize librifyan. Youn nan bagay pou nou fè tou se pale sa avèk patenè nou. Kominikasyon se kle. Pa fòse anyen. Pa rete la ap soufri jis pou fè yon moun plezi. Ok, so, se plezi, m pa di se plezi pa w dabò. W ap eseye fè moun an plezi sèt, men pa pandan w ap soufri. La pa gen reziye vre. Pase ba la fò mal, ou oblije dil fò mal. Eksplike patnèw lan sak pase a e si son moun ki care de ou vre lap lap eseye konbat sa ansanm avèw. So itilize librifyan ok lè nap fè sa itilize librifyan eseye dwèt nou anvan mete youn mete 2 e si li rantre na kontinye etap yo e dèke li kòmanse fè mal Bay vag. Bay vag pa fòse anyen paske si wap fòse kò wap vin reyaji plis. So se etap pa etap pou ale nan bagay yo. Etap pa etap. Men kle a se aprann konn kò ou. Pa pè kò nou timoun. Kò nou se pou nou li ye. Jan nou fè pèl. Si nou pa konn kò nou. Kòman yon lòt moun ap fè aprann konn kò nou. Kòman nap fè montre yon lòt moun kò nou. Nap kite son moun ki vin dekouvri l pou nou. Pale sa avèk patenè nou. Jan m di nou an, si s on moun ki care de ou, l ap konbat sa ansanm avè w. Ok, l ap konbat sa ansanm avè w jiskaske nou reyisi depase sa. E si malgre tou, anyen pa fèt, kòmsi sa pa mache, nou itilize librifyan, nou fè tout sa nou te ka fè, sa pa mache, donk solisyon an rete wè yon seksoterapet. L ap fè yon terapi pou nou, epi Vwala, n ap geri. Donk se pa yon bagay ki enkurab, se yon bagay ki plis psikolojik ke fizyolojik. Donk sèl aspè fizyolojik li genyen se doulè a. Men se yon bagay ki plis psikolojik. Donk yon seksoterapet ap ba nou sa klè. Bref, se tout sa m te pote pou nou nan ti videyo jodi a. M espere nou te enjoy li. Sur ce, m ap di nou, bye bye. E sitou pa bliye abone a chanèl la. Please abone a chanel la. E map di nou babay a la pwochen pou yon lot ti video.